A tout moun ki abone sou chanèl nou Rejitech Jodi a nou gen yon videyo ke nap prezante nou ki pral moutre nou kijan pou nou fè stickers oubyen emoji pou nou mete sou whatsapp nou Emoji sa yo nou kapab fèl avèk pwòp foto pa nou. Foto yon lòt moun pou nou mete sou WhatsApp nou pou nou pataje nan konvèzasyon ke nap fè. Aplikasyon sa ki rele Sticker Maker, se li menm ki pral pèmèt nou kapab fè emoji sa yo. Ok, jan nap gade la, sa se ki emoji ke mwen deja travay. Epi nou. Mwen pran kòm yon egzanp pou m ka montre nou ki jan aplikasyon an fonksyone. Ok, n ap fè create new. N ap klike sou li. Ok, yo voye nou dirèkteman nan galri a. Pou sa ou vin nan galri a, se pou nou kab seleksyone foto ke nou pral travay sou li a. N ap seleksyone l. Ok, m ap. Bon jis pou m montre nou yon egzanp. Ok m pran sa. Ok n ap redimansyone foto an. Jan w ap gade a ou wè gen yon sèk. Donk se tout fout pati ki anndan sèk la k ap rete pou fè emoji an. Epi n ap klike anlè nèt sou redimansyone. Ok vwala. E pi premye bagay n ap fè, nou pral mete yon tèks. Ok, tèks la ou kapab mete sa w vle. Donk, kòm se yon egzanp, m ap mete yon bagay. Ok. M ap jis ekri yon bagay. E vwala, pou nou chanje ekriti la, nou pale nan bold la, epi nan seleksyone ekriti ki fè nou plezi a. Donk, kòm se pou mwen ap fè sa, m pran slide, ok, epi m fè done. Ok, nou pral pozisyon ekriti lan fason pou li tonbe direkteman sou emoji an. Ou kap fè sa ak 2 dwèt ou nan chak pwent yo. Pi pou fè l vin pi piti. Ok, vwala. Ok, nan mete l lan. Ok, nou pozisyon li lan. Sou vle tou kapab mete yon lot ti emoji piti. Sou li. Ok, wèm gade mwen. M pran sa. Epi jan m te di nou ansanm ak de dwèt nou, nou redimansyone l nou fè l vin pi piti. Ok, vwala. Epi m mete l la. Donk jan n ap gade a la, emoji m nan prèske tèmine. Donk si gon bagay ke w pa renmen ou ka klike nan pati eraser an pou w refè l. Konsa w ap kapab fè l pi byen. E gen yon lòt pati ankò ki se decorate. Ka klike ladan l tou pou jwenn lòt fason ke w kapab fè emoji w la. Example, si nou antre ladan l konsa, donk pati sa yo m poko telechaje yo, n ap jwenn lòt fason nou ka fè emoji nou yo pi bèl. Jan m te di nou an, se jis yon egzanp. Ok, n ap kontinye, n ap klike sou save anlè nèt. Save. Epi nou di add new pack. Na fè yon nouvo pak, yon nouvo folder. Ok na ba l yon non. Ok ban m di si m ta rele l. Ok zed. Rele l konsa. Epi m fè save. Epi nou wè fenèt sa k parèt li di w add to WhatsApp. N ap voye dirèkteman sou WhatsApp epi nou fè ajoute. Ok, stickers nou an li gentan fini. Nou pral gade kòman l ye sou WhatsApp la. Donk n ap fèmen aplikasyon an. Epi nou prale nan WhatsApp. Vwala koman l parèt. Ok, n ap antre nan yon kont, nan yon kontak. Ok, vwala. Ok, sa wap wè sa nou fèk fè a, li gen yon ti pwen bò kote l. Donk n ap klike sou li. Ok, vwala. Donk jan nou kab gade a, nou wè emoji nou an l fini. Donk ou ka pataje l bay nenpòt moun epi moun yo menm si yo renmen l y ap add li nan favorite emoji yo. E m ap di tout moun ki vini sou chèn nan pou premye fwa pou nou pa bliye abone avèk chanèl la epi pataje l o maksimòm. A plis!